La nou nan tèt Lasalin la, kote n ap pèmèt aske w viv sitiyasyon zòn Lasalin ki ap deteryore chak jou ki jou. E nou gen de sitwayen nan zòn nan ki pral eksplike nou ki jan y ap viv nan zòn nan, kòman sa te ye lè yo te fèk vini, ki kantite tan yo genyen nan zòn nan, epi ki mesaj yo genyen parapò avèk otorite yo. E pou zòn lasalin ki nan sitiyasyon trè trè trè kritik nan dèni moman sa yo la. E sitwayen bonjou kijan nou ye? Bonjou mon frè respè pou ou. Koman sante ou ye? Epi anpil respè nou salye tout zanmi tout moun kap tande nou tout. Wi ou rele koman? Mwen menm se Sidolès Ogisten lasalin depi lasalin. Sidolès Ogisten konbyen tan ou gen depi wap viv lasalin? Mwen se pa ap viv map viv se la m fèt la m grandi menm aktyèlman m nan 47 ans se la m fèt la m grandi papam kite getan ansyen se la li te fèm la li te grandi papam te grandi tou Menm si papa m vin mouri men se la nou grandi, la nou fè tout pitit nou, nou ale lekòl, nou pa gen lòt kote nou prale. Lè w te fèt, kòman w te konn wè zòn nan pa rapò ak jodi a? Lè nou te fèt, lapli te konn tonbe lontan, nou te konn gen jaden, nou te gen, nou te konn gen bon rekòt. Malgre nou te konn wè bagay ap pase sou kamyon, nou pa t konn jwenn men li te pi bon pou nou. Manje nou te konn ap tonbe, joumou nou te konn ap donnen, patat nou te konn ap donnen, nou te konn jwenn lapli. Men nan moman sa la, lapli tonbe yo pa siklòn yo tonbe. Si w wè lapi a tonbe jodi a la, ou ka pase kon byento ou pa p jwenn li ankò. Nou pa gen moun ki voye manje pou nou. Nou anba vant sizyèm seksyon Polen Lakòn. Lè manje a tonbe Mòn Kay, li pa rive Lasalin. Nou anba vant Pòs Metye, lè li tonbe Pòs Metye, li ka rive Mòn Palmis, li pa rive Lasalin. Men nou menm tou. Nou sou pèp nou ye tou. Sa vle di lasalin yon ti jan bliye lasalin. Yo pa konn pèp lasalin. Si petèt ou ta wè yo ta voye w lasalin la se paske pandan rapò ap bouche wout la la a, gen kèk sitwayen k anvi pase, yo pa ka pase se sa k fè yo sonje lasalin. Paske lasalin bon, tank m ta di se yon kote yo bilye, yo pa t konn si lasalin te la. Lè lapli tonbe, zòn lasalin nan bloke. Anpil difikilte pou moun pase. Men kòman nou viv lè lè gen moman lapli? Lapli tonbe, depi rive Lasalin fanm ansent pral lopital, wout Lasalin bloke, yon fanm ansent mouri nan wout. Anbilans pa ka janbe, antanman pral fèt, e se retounen yo retounen lavil. Pa gen kote pou yo pase. Pa gen wout ki pase lòt kote, se sèl la menm la si n pase. Ou pa konprann? Nèg yo konnen yo bezwen nou, se lè yo bezwen pou y al nan eleksyon yo vini. Malgre yo pa konn pot manje pou nou non. Lè yo vini yo kraponnen ti pèp la ki nan grangou. E vrèman vre apre sa yo pa konn si nou la toujou. Lè gen eleksyon nou toujou jwenn kandida k vin pale avè nou. Depi gen eleksyon, tout nèg yo tou pwè. Nou pa p jwenn nèg ankò. Ki mesaj w ap voye pou otorite yo, tout moun ki ap swiv ou la? Bon mwen menm sa m ta renmen. Nou deja reziyen nou nan grangou. Sak fè nou pi mal, se lè pitit nou yo pa al lekòl yap tonbe nan gwo twou labou sa yo la. Yon soulye pa ka fou timoun nan menm 15 jou. E tout moun wè kot yap pase a vrèman vre. Kot yap pase pou yal lekòl. Nan vi voye timoun yo lekòl, pa gen wout pou yo pase. Motosiklèt pa ka janbe, machin pa ka janbe kot yap pase. Menm si yo pat ban nou manje, men si nou te gen wout pou timoun yo ta al lekòl. Yo mèt pat yo mèt pat ban nou lajan, yo mèt pat ban nou manje men ti moun yo ap al lekòl. Men se pa fòt an nou. Mesye, e nèg yo menm yo wè nou pa gen 2 kote, 3 gen 3 kote fò yo wè sa yo ka fè pou nou tou. Sa m mande. Bay tout gwo sa k pase yo, tout tonbando te pase nou la. Siklòn pase nou la. Ka nou kraze nou la. Malgre, yon vye ti bòch lanmè nou genyen. Sitwayen an konn pwomèt y ap voye yon filè pou nou, filè pwason petèt nou ta konn jwenn 2 grenn pwason, yo pa voye. Lè yo te konn ap bay bagay ki te rele konagra, yo voye ban nou pa al Mis Fòs Metye, nou pa jwenn li. Men nou menm lè sa a, nou se pèp nou ye tou. Pitit an nou yo, se lekòl nou voye yo tou. Yo mèt pa ban nou anyen. Senpleman pou yo ta fè wout la pou nou. Avèk yon ti dlo pou nou ta bwè senpleman. E, menm si yo. Annou nou gen pwoblèm dlo pou nou bwè.
Mezanmi, papa Bondye.
E dlo a menm se nan rivyè a n al pran dlo a. Se kounye a nèg a vin mete kawòch, n ap al achte ti dlo nan kawòch. Men bay ki rele dlo a li. Lè w wè solèy tonbe lan salin, zannimo yo ap mouri pa dlo. Sa di nou bezwen prezans Dinepa nan zòn nan. Menm yon sèl grenn Dinepa t ap gen tan tèlman itil nou, li t ap tèlman bon pou nou. Pase lè lapli pa tonbe, se Twa Rivyè pou n al pran dlo a. E lè timoun yo pa al lekòl, lè w tande yo pa gen bourik, si w gen yon vye bourik la pou al pran dlo a pou al pran dlo a pou timoun nan ka fè twalèt pou l al lekòl. Gen defwa timoun nan pa al lekòl pou ki bagay? Se poutèt li pa jwenn dlo pou l fè twalèt. Respè wi. N ap tande m. Li pa yon lè pou li fè twalèt. Kòman li pral lekòl? Lap al twa rivyè pou al. Se kounye a met kèk ti basen. E si w pa gen 25 goud ou pa ka achte yon ti doum dlo. Yon bokit dlo. Yon ti doum, yon ti bokit dlo pou 25 goud. Yon doum. Wi, yon ti bokit dlo pou 25 goud. Bon, senpleman sa yo ta fè pou nou. Si yo te ede nou avèk wout la, avèk ti dlo a, yo mèt pat ban nou manje. Nap batay pou tèt nou pou manje. Men fwa yo ta ban, nou grangou vre. Men nou pap al mande moun pou manje. Men se dlo a k pi mal pou nou. Pase lè timoun yo pral lekòl, fòk li ta jwenn dlo a pou li fè twalèt pou li al lekòl. Oubyen lè yo leve gwo jou dimanch. I sete 8 è timoun yo poko jwenn dlo pou lal fè twalèt pou lal legliz. Kòman nap pase? Men wout la bloke ankò, la pay lekòl, si w pa mete l sou do, motosiklèt pa ka janbe. Pa gen kote pou i ka pase, kòman nap fè pou nal voye lekòl? Nou anvi voye timoun yo lekòl vre, gen de fwa timoun yo pa ka fè 2 jou avèk soulye nan pye non. Li pa ka fè 2 jou avèk inifòm ki sou li non. E kot lap pase? Mesye sitwayen yo, se la yo tout pase. Lè yo pral fè antèman Pak de la Pè la a, yo wè kòman, kòman wout la konn bloke. Fanm ansent konn pral lopital, kwen yo rive lasalin wout la bloke yo mouri, yo pa ka janbe pran bi, yo pa ka janbe pran pou yal lopital. Timoun nan pa lekòl, li pa ka pase pou l al lekòl. E nou menm kòman nou pral fè? E sitwayen yo se la pou yo pase tou. E mesye ède nou tou mesye. Menm si yo pa ban nou manje, yo mèt pa ban nou lajan, ède nou avèk nan wout la avèk dlo a senpleman. Depi yo ban nou wout la, yo ban nou dlo, e nou bezwen ti bagay tou wi. E tankou yon dispansè. Si yo ta ban nou, se kounye a ou fèt map fonde lè la sa ni, sa e bay gò nèg ye li poko fonksyone. Lè ti moun nan malad nan moun gwo mò moun ou pa gen kòb, pandan nan di ou tap gitan rive, ou tap gitan pran swen ti moun nan, li pa tap mouri nan men ou. Men lè ou gade pou se, lè ou rive labou ba ou ti moun nan mouri. Lè ou rive men fanm nan gen yon tranche, ou mèt lege motosiklèt kòm ou pa janm avèy, oblije fanm nan, fi a mouri nan men ou. Mesye, ede nou tou, pase nou pa twè nan lavil la. Wap tande m? Nou pa twò nan lavi la. Si gen twòp pwen nou twòp nan lavi la, genlè fè nèg yo pa sonje nou. E sa nèg yo ta vle pou nou fè, nou menm nou pa pral viv nan nenpòt vye aksyon. E si nou te vle viv nan vye aksyon, si nou te ka viv nan mawon, e nou te ka fè kèk bagay wi, men nou pap reji, nou pap fè bagay kouwè vakabon pou nou al viv nan mawon, nou pa chat pou pa viv nan mawon. Fò nèg yo sonje, se Lasalin nou ye la, sizyèm seksyon Polen Lakòn. E lè nèg yo sot Pòdepè se la pou yo pase, fò nèg yo sonje kot yo. Kòman nou wè kazèk yo nan zòn nan? Bon kazèk.
Bon Nou gen yon kazèk jis kote k rele lakòn, polo lakòn nan, sa pou lè yo fè pou nou la tou, kòm nan moman sa la, nan chanjman kazèk yo la, fò lè yo ban nou kazèk lasalin la menm. E nou bezwen kazèk pa nou lasalin menm la pou nou gen kazèk pa nou lasalin la menm. E fò lè yo ban nou dispansè, e fò lè yo ban nou yon dlo potab pou nou ka viv avèk timoun yo lakay la.
Sitwayen bonjou, kijan nou ye? Bonjou jounalis mwen, kòman w sante w ye? Nou anfòm wi, ou se moun lasalin? Wi egzateman. Konbyen tan w gen wap viv nan zòn nan? Mwen gen 16 an depi mwen lasalin. 16 an? Wi.
E 16 an depi wap viv nan lasalin, kòman ou wè zòn nan, ou te wè zòn nan lè w te vini, jodi a parapò a sitiyasyon zòn nan ap viv, kisa w ka di kòm moun ki. E gen kay nan zòn nan. Bon, nòmalman lontan, e, sa pèp Lasalin te konn fè lontan, te konn genyen tè yo, ou konnen tè yo potko, potko okipe. A di yo potko gen mèt, tout moun te konn di, bon, se byen, se byen Leta. Se byen Leta, epi tout moun ka pase nan yon zòn, ou pran yon branch bwa, ou pran yon branch bwa, epi yo fè yon ti chabon, yo viv. Yo fè 50 goud, yo viv. Ou konprann? Men koulye a, pèp la vin mizè, mizè tou ki vin pèmèt yo fouye chouk yo. Sa di si yo fouye chouk yo, vin pa gen pyebwa ankò. Ou pa konprann? Lè vin pa vin vin pa gen pyebwa, kounye a si m di w on kote pa gen pyebwa, sa di s on kote ou konnen lapli pap tonbe. S on kote k dezole, lapli pap tonbe. Ou pa konprann? Pandan lapli pa tonbe, lè moman pou n ta fè jaden, nou gen anpil difikilte. Anpil difikilte, anpil, anpil, paske ou konnen depi on kote pa gen bwa, li p Rale lapli, pase lapli a sanba tè a l soti, tout moun konn san l lè, men lapli sanba t nan tè a menm ki pèmèt lapli tonbe, ou konprann? E se sa k vin ba ou pwoblèm tou. Bon, pi gwo kokennchenn pwoblèm nan menm se wout la, wout kot sa yo rele pon, pon e anba pon kote rele Fitiyon an, ravin Fitiyon an. Tout nèg yo konn pon Bigay.
Sa di pon, lè gen dlo, pon sa a dlo a pa ka pase, sa bay la sou Facebook, tout moun wè l, bay la sou Facebook, tout moun wè l. Ronald bloke pon an pa gen kote. Ou pale de Ronald, ki sa Ronald fè? Ronald bloke pon an.
Jaden bannann Ronald yo se bò anwa l ye, e li fin fè wout a e li bloke tout kote nou te ka pase yo. Aktyèlman, lè nou konn bloke sou pon an, nou konn pase lòt kote, sou pi wo, nou konn fè piti yo pase pou y al lekòl. Men pandan Ronald fin fè jaden bannann a li, li fè kòm sitwayen, men pa gen kote, yon pyès kote. E si w ta vle janbe yon pitit pou l al lekòl pandan w wè gwo avni ap desann la, se sa w konn ta pran kannòt. Men kannòt la menm, men lanmè a vin bouche avèk sèl rapò ki sot nan mòn. Wa konprann? E nou menm nou pa gen pwoblèm avèk nèg yo. Nou pa ban nèg yo manje. Nou pa, nou konnen deja pou nou batay, pou nou travay pou tèt an nou, pou nou ka jere timoun an nou. Men sa nou ta renmen, si lè yo te fè wout la, dekwa lè timoun yo pwal lekòl, oubyen tou lè nou pwal chèche yon kote manje pou nou al lavil la, si nou te yon kote pou nou te pase, li tap tèlman fè nou bè. Nèg yo sèlman lè yo konnen nou la wi. Senpleman se lè yo pwal nan eleksyon, yo sonje sizyèm sanksyon polen lakòn, nou menm nou se lasalin. Yo pa janm vini menm. Se leu leu fin gaspiye sa yo pral fè malgre nou ta nou ka viv toujou. Wi. E nou konn gon dezyèm moman, yon pwoblèm ki konn ban nou tèt chaje, lè lapli poko tonbe, e konn gon nou konn gon pousyè nan nan mitan salin nan la a. Menm si w te moute vit machin w. Epi gon gwo pwoblèm ankò sitwayen m, e kote nèg yo vin pran fatra sa la a? Yo pas lekol e Ronald anko son gwo yon gwo vakabon misye ye tou kom yon sitwayen si ou ta fè yon fondon lekol nasyonal ou ta mete yon kote ki pwop kote misye mete lekol la se nan mitan fatra la timoun yo pa al lekol timoun yo pa ka menm chita nan klas la mouche ap poze epi em sant vyèg mikwob kap sot lavil yo se kalot kap bay timoun yo gwo lè sitwayen yo te vin la yo te vin pale avè nou mte di mesye fòk ti ouvè pòt machin nan pou nou wè si nou ka fè yon ti moman la. Lap di mesye, nou pa bezwen pale avè nou non. Lè lè lè yo tap met fatra, m di mesye fon ti ekile fatra yo pi lwen. Gen nèg ki te wè si yo arete pou yo ta arete m. Lè m te di mesye, e fon ti ouvè pòt machin nan pou m wè si nou ka chita la. E lè gade tout nèg ap tire kalòt, nèg ap tire kalòt. Aktyèlman toujou mesye men fatra la se anndan wout la mesye. E kot nèg pòdepè yo ye? Ou pa konprann? E Ronald tou ki mèt ki pwopriyetè lekòl la kote l ye? Ou pa konprann? Men nou menm kisa nou pral di? Nou pa nou pa gen ase de fòs pou nou ta rive kote pou nou ta al pale pote plent. Men si w se yon sitwayen nan zòn nan w, ou ka ede nou pale. Ou pou ta ede nou gade kòman bagay yo ye la. Sa nou pral di? Sitwayen, lè m di w nou, sèl Bondye k ka ede nou, nou pa ka dan anyen menm. Sitiyasyon an trè grav. Sitiyasyon an tèlman grav, nou pa gen dlo, nou pa ka jwenn, nou pa gen kouran, bon, kot nou ye nan raje a la, sèl Bondye, manje yo k ap manke yo. Parapò ak sitiyasyon n ap viv la, ki mesaj w ap voye bay otorite yo? Bon,
mesaj nou ta renmen voye bay otorite yo, Se zafè nou menm nou pa ka rive, men atravè medya yo ka fè, ka rive vwa yo pase vwa yo ale pli lwen. Se zafè fiti yon pon an, pase ou konnen Ronald Labranche drene dlo k rele fiti yon an. Lè dlo a te konn vini l te konn ouvri nan tout sali nan ou a l te konn ouvri, li pa t bay pwoblèm. Men koulye a la, dlo sa a lè l vini, li kouri yon sèl kote, sè di ke li kouri nan yon rigòl. Lè l kouri nan rigòl sa a, men anba pon sa a vin bouche. Pandan se tan anba pon sa a bouche, monchè m pa bezwen di w, si m di w anba pon an bouche e l bay dlo, lè dlo a plen li rive mòn Kayo anwo. Lè l plen ankò l vini bò isi a, plen bò isi a, wè te gen anpil moun ki rete nan zòn sa a la, se gaye yo gaye kay yo, yo pa kapab, yo pa ka rantre nan kay yo menm. Moun sa yo se pa moun zòn nan yo te ye? Wi se moun zòn nan yo.
Kote yo ye la a? Kote yo ye kounya? Bon ki sak fè nan mòn, sa janbe ka michel, sa janbe nan bag, sa pote nan mòn, men a tèlman se moun la wè yo pa ka dlo a vin twòp pou yo vin pa ka rete. Pase dlo a twòp, pase dlo a moute nan kay la, kabann, menm kabann ou pa wè kabann, ou wè sa se yon inondasyon. Ki mesaj nap voye pou otorite yo? Monchè, mesaj nap voye pou otorite yo se zafè wout la, si yo gade yo wè yo te ka fè zafè, bon zafè wout la ti rizib yap fè nan wout la pa anyen. Se pon an, pon an, pon an fòl fèt, se pon an nou ta renmen pou fèt. Pase tout tan yap plen ti wout, plen ti wout, kon, kon, kon, dlo a vini li bouche anba pon. Se pon an nou ta renmen pou fèt. Pon an, zafè pon an, si yo wè yo te ka, te ka pase men nan pon an pou nou, se kelke choz li tap ye. Dakò, mèsi anpil.
Ebyen pa gen pwoblèm chèf de vil.
Dady bonjou kòman w ye? Kòman w rele? Revenel Augustin. Revenel Augustin.
Konbyen ton gen nan zòn la salin? M sou nan salin sou 78. Ou gen 78 an depi w ap viv nan zòn la? Depan 78.
Depan 78?
Ou depan 78. Ok. Kòman ou wè sitiyasyon zòn nan jodi a pa rapò ak lè ou te vin nan zòn nan? Enben lè m te vin nan zòn nan, zòn nan te bay. te miyò. Men pou koulye a, nou vin gen pwoblèm anpil. Pasi zòn lapli te konn tonbe, koulye a lapli pa tonbe ankò. Kounye a, tout peyi a se sechez. Bon, nou pa gen okenn okenn oganis petèt ki ban nou okenn anyen isi. Pasi nou menm se sou ti chouk bwa, bon, nou tap viv. Koupe ti bwa, bay. Bon, kounye a peyi a vin fini. Alò, koulye a, nou ta mande si nou ta jwenn yon konkou, yo ta ban nou yon ti konkou, alò ta kontwole Lasalin. Pase Lasalin, yo bliye Lasalin. Lasalin, yo pa... Tout wè se wè nou wè. Je bay ap pase, ay pòs metye, ay ki kote. Nou pa jwenn anyen.
Nou pa jwenn anyen. Lè mò gen manchèt ou nan men w la, sa vle di ou toujou al nan jaden. Ou pa wè. Se sou sa n ap viv. Se ti bout manchèt la. Se sou li m ap viv. Bon, gade la jan m konn ya, se sou ti bout manchèt la m ap viv. Bon. Nou pa gen okenn on granmoun tankou m bon konya li se yon kote m ta chita m pran konya a kote m nou pa gen okenn bagay ki ban nou la li se sou li n ap viv pou jiskase te men nou pa jwenn okenn anyen oganis ki ban nou okenn anyen anyen se wè je nou wè l ap pase Geta pou lasalin menm son peyi wa di son dezè ye yo pa janm sonje lasalin.
E lè lapli tonbe koman ou viv dlo meto deyo?
Non dlo te metem deyo kounye a se sou wout. Ou moute anlè dlo te rete anba dlo meto deyo kounye ou moute anlè. Moute anlè bon pa menm bon vye kay men vye kay an kraze m pa ka range. Kisa wap mande otorite yo? Enben alò si otorite yo te ka wè sa yo te ka fè pou mwen. pou zòn nan si yo te ka fè yon bagay pou zòn nan alò m ta nou ta trè remèsye yo nou ta trè kontan e alò yo ta chache yon bagay pou zòn nan paske zòn nan malad zòn nan zòn nan zòn nan pa gen anyen paske nou pa gen kote pou nou viv ankò pa gen kote pou nou viv.
Ou te ban non lekòl nasyonal Lasalin? Dakò, mèsi anpil Dady.
Wi.